Èske w pa janm poze tèt ou kesyon, èske gen yon moun ki pi rich nan mond lan? Si wi, konbyen kòb li genyen? Objektif videyo jodi a se pou n prezante w 10 moun ki gen plis lajan nan mond lan. Pa bliye gade videyo a jiska lafen. Yon fason pou ka dekouvri sitou moun ki gen plis lajan nan moun. E pa bliye abone avè n si w poko fè sa. Like videyo a e lese yon kòmantè pou nou sa ap fè n anpil plezi. Daprè FMI, 10 moun ki pi rich nan mond lan posede a yo menm 858,1 milya de dola. E mete lajan moun sa yo ansanm, Yo gen plis lajan pase 85 peyi ki pi pòv nan mond la. Men kesyon ap poze, èske yo gen plis lajan pase sèl peyi ki pi pòv yo? Non. Yo gen plis lajan pase anpil peyi rich tou. De peyi kòm La Bèljik, La Swis, Otrich e menm La Nòvèj. Paske lè w gad PIB. peyi sa yo e ou gade kantite fòtin moun sa yo genyen siperyè pa rapò ak PIB chak grenn peyi sa yo. Ok, ann ale pou Top Ten nan. Pa bliye gad videyo a jiska lafen sitou pou ka dekouvri moun ki pi rich nan mond lan. Nimewo 10 lan se Mackendy Bezos. Mackendy Bezos se yon milyadè e womansyè amerikèn.

E jounen jodi a, li envesti nan otelri, elektrisite e anpil lòt domèn ankò. Fòtin li estime a 60.3 milya de dola ameriken. Setyèm moun nan se Steven Anthony Balmer. Steven Anthony Balmer ki aje de 64 an, li se yon ameriken e li se yon chèf antrepriz.

Larry Ellison se yon Ameriken ki gen 75 an, li se yon òm dafè e li se fondatè yon fim ki rele Oracle Corporation, ki koni pou ofri de lojisyèl ak sistèm de jesyon de baz de done. Fòtune Larry Ellison estime a 66,4. milya de dola ameriken. An senkyèm pozisyon nou jwenn Warren Buffett. Warren Buffett se yon òm dafè e envestisè ameriken. Warren Buffett ke yo surnome Orak Domaha. Li fè pati moun ki pi rich nan mond lan depi kòmansman venteyinyèm syèk la. Sa vle di se yon moun anpil moun konnen ki gen anpil lajan. Warren Buffett genyen 89 an e fòtin li estime a 68.7 milya de dola ameriken. An katriyèm pozisyon nou jwenn Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg se yon enfòmatisyen e yon chèf dantrepriz ameriken e li se ko-fondatè. Facebook, kote li se aksyonè majoritè e prezidan direktè jeneral. Li gen sèlman 36 an e fòtun li estime ak 86,5 milya de dola ameriken. E an twazyèm pozisyon nou jwenn Bernard Arnault. Bernard Arnault se yon òm dafè fransè ki aje de 71 zan, kote li se aksyonè majoritè e prezidan jeneral du group de luxe LVMH, Louis Vuitton. Fòtune li estime ak 93,7 milya de dola ameriken. An dezyèm pozisyon, nou jwenn yon moun ki te okipe. Premyè plas la depi yon bon bout tan. Moun sa se Bill Gates. Bill Gates se yon enfòmatisyen e antreprenè ameriken. Li se yon pyonye nan domèn mikwo enfòmatik. Kote an 1975, li te gen sèlman 20 tan, li menm ak zanmi l Paul Allen te fonde la Société de logiciels de micro-informatique, Microsoft. Bill Gates gen 64 an e fòtun Bill Gates estime ak 106.5 milya de dola ameriken. E an premyè pozisyon nou jwenn Jeff Bezos. Malgre ekonomi mondyal la te kanpe akoz de kowonaviris lan e malgre Jeff Bezos divòse avè madanm li, men sa pa anpeche li toujou rete moun ki pi rich nan mond lan. Kiyès ki Jeff Bezos? Kisa l fè pou l gen tout lajan sa yo? Jeff Bezos se yon antreprenè e envestisè ameriken e l sitou envesti nan domèn teknoloji, komès, li se fondatè e prensipal aksyonè e prezidan jeneral Amazon. Jeff Bezos gen sèlman 56 zan. Fòtune li estime ak 146.9 milya de dola ameriken. Fòtune Jeff Bezos, patwon Amazon nan, li siperyè avèk PIB peyi Mawòk ki sèlman 119 milya de dola ameriken. E lè w pran fòtin Bill Gates ou mete l apa Bernard Arnault, li pi fò ke PIB peyi Ekwatè. Se te 10 moun ki gen plis lajan nan mond lan. Ki kantite lajan ke yo genyen e sitou nan kisa ke yo fè lajan. Pa bliye abòne avè n pou plis videyo. Non pa m se Tisma Mardochée. Nap kwaze nan yon pwochèn video.